Dosye Shishi avèk Wendy, kòman relasyon sa te fè soude, kòman l fè desoude. Wendy te toujou gen fanm prefere l lòtbò men l ap kraze detwa moun isit. Wendy te gentan kraze ti dam ki te ansanm avèk Sebastien an, lè sa l te potko a Carel, Sebastien Pierre. Epi kounye a la Shishi ap pran ti kraze nan men Wendy akote. Men fanm lòtbò a. te konnen bagay sa men kòm li pa la pou l satisfè Wendy li di Wendy met kapòt kraze moun ou menm met kapòt men w konnen pwojè maryaj tout bagay sa pwoteje tèt ou men l konnen shishi okontrè li te menm di konsa si w ap kraze shishi sa e fanm lòt bò a wi k ap di sa li di si w ap kraze shishi ou mèt kraze l men pa an l nan lòt moun li konnen se yon grenn moun k ap pran nan sòs li w konprann kareman epi dosye rete la. Kòman Shishi fè vin plake ansanm avèk Wendy ofisyèlman? S on bagay Wendy pat janm vle moun konnen. Sa vle di lap kraze Shishi a kote men l pat vle afiche l ba la. Epi Shishi kounya la ki kòmanse l santi l kòmanse vedèt. Pase ou wè fanm Pòtoprens se konsa yo ye. Depi ou wè yo pran 1 2 3 yo gentan pran 10 kraze nan men w, yo gentan santi nèg la e pou yo l ye. Menm lè yo te konnen w te gen nèg pa w, menm lè yo te konnen w te gen fanm prefere w. Ou konprann ou wè? Yo konn menm fè jalouzi menm lè madanm ou elo yo move yo pa dakò pou pale devan ou. Brèf, pason! Epi, Shishi vin jwenn on kontra gous ba pou l te fon sware ansanm avèk Fatima. Se nan sware sa, Seyan te konn pran Fatima chak aprè pwogram pou l al kraze l. Shishi fè ti chante tou.
Wè, e Wendy te tèlman pat vle afiche l lè sa li te sou li te gon ah. Kòman rele era aa? Subaru Forester gri, plak la te LL 14 119 wi li te konn vin depoze lè sa ou konnen nan briko lokal lal depoze l jis anba li pa depoze chichi devan ba si w renmare yon nèg nèg la ap vin depoze w yon kote li pa depoze w devan biznis lan lal depoze w prèske prèske 50 mèt pou retounen monte ankò sa vle di li pat vle afiche w m pa janm pala m gen dwon pase RSF w konprann indetronab papa wè se albòm sa Wendy ta pral siyen. Lè sa a, se se Shishi ki t ap dekachte CD bay Wendy siyen pou remèt moun yo. E se Shishi tou k t ap touche lè sa a. Lè sa a, Wendy te gen yon zanmi fi l tou ki te la tou. Wendy nan mitan Shishi agoch epi lòt dam nan adwat. Ou konprann? Se li menm ki t ap rale postè bay. M te la, m konn tout enfòmasyon. Epi kounye a la, ou konnen, lè sa a se te se te yon vant sinyati epi prestasyon. Sa vle di lè misye fin siyen pou l jwe pou piblik la. Kounye a la, Shishi kole nan kò Wendy pou ki sa w pa tou afiche m. Pase l tou bezwen pwofite pi bra pou l ame l. Epi kounya la, se lè kounya la li fòse Wendy afiche l. Lè l fin fòse Wendy afiche l kounya la, men Wendy fè sa kont li menm. Si w ap gade ekspresyon vizaj misye, li di ay madanm mwen bay sa yo. Ou konprann wè? Sete pa voulu. Voilà le mot! Ou konprann wè? Ou li nan Petit Robert, le grand Manitou. Ou konprann wè? Epi kounya la piblik la di wi, chichi madan Wendy, chichi. Men se yon bagay yo genlè te konnen tou, kòmsi bagay la te anba anba. Kounya la, lè chichi vin afiche l, foto fèt. Ou konnen gen fotograf ki sou moun foto gentan fè tout bagay sa yo foto a jwenn fanm kilòt bo a fanm kilòt bo a di konsa li pral bay chichi yon leson pou listwa li di konsa an ou chita la ou jwenn kabann kounye a ou bezwen zòrye jina te la avan tanm piko m pral fè w konnen kiyès ki mwen menm nan kounye a la ou konn kisa fanm nan fè pou l ka pyeje Poul ka pyeje shishi ansanm avèk Wendy pou Wendy ka kitel ou konnen fanm nan gen kòb nan menl kounya sal fè li monte on patnè on patnè kounya li pwograme on nèg ki nan Queens ki rele James Laporte kounya li di misye map peyew ou gon misyon pou mwen men e se madan shi e se madan Wendy a bon madanm nan ki nan tèt bagay la men gen de twa grenn limenna tou ki nan baz la tou wi men kounya li menm se li ki te chèf de fil la yo rele nèg la yo fèl ap plede ekri shishi yo pa kitel pale nan telefòn plede ekri shishi del bagay sa yo bay Li di shishi oh m jwenn kontak ou sou facebook tout bagay sa yo m renmen w antel bagay sa yo men shishi te toujou ap fè ti fi la retòd ou konprann paske sak poodya ba li li te renmen wendy vre li te renmen atèl pwen li pat mande pou l afiche l ou konprann wè epi kounya la pale pale pale fanm nan vin konvenk fin fin konvenk nèg la vin konvenk shishi avèk ti transfè ou konprann wè. Men zon transfè manigram tout bagay sa yo ap voye ti transfè ou konnen ti malerèz pye blanch pa sou anyen ou konn chichi a pa sou anyen ou konprann wè li plen egzema nan pye tou kòl tòtòt ou konprann wè plen plen zètòk ou konprann wi anba tetel plen bagay epi kounya la kounya nan transfè transfè transfè transfè kounya men kòb transfè sa yo epa nèg la kap bay li vre se bon madan Wendy avèk lòt baz la kap bay kòb la pou voye chichi kounya kibò randevou k la se otèl wazis nèg lavil ap rantre James Laporte wè nan fin sa wè. Mesye dam yo k toujou ap finanse Kunal vin desann li kraze Shishi men kote Shishi al pran nan kou a nèg la pa janm rele Shishi fasil e sèl lèl rive nan èpòt la yon lè konsa li gendwa relel se tèks sèlman misye di konsal pa gen tan li se bus driver yo kòmsi moun kap mete elèv elèv lekòl yo brèf epi kounal al fin kraze Shishi fè foto tout bagay sa yo epi dam nan konpile tout bagay yo epi Li voye l bay Wendy, li di konsa, Men fanm mwen wè w afiche avè l Ayiti a, men sa k ap pase! Wendy tèlman sezi, kounye a li tou mande Chichi kite. Se lè sa a Chichi te kòmanse kay kòmanse mache kay Manbo Manita. Manbo Manita sa Wi egzakteman, Manbo Manita sa l te konn travay pou Patrick Mousignac. Ou konprann tout bagay sa yo. Sa vle di men kòman Chichi pran nan yon pyèj san l pa konnen, sa vle di e bon madan Wendy k monte bagay la pou li.